Bonjou bonswa tout moun Bondye beni nou kòman nou ye eske nou anfòm pou mwen menm bò kote pam avèk Jezi tout bagay byen nou konnen depi mwen monte sou chanèl sa mwen pa vin pale dòt lòt bagay se de lanmou nou tout nou konnen sa deja fen ebyen depi ke ou fonde yon fondasyon sa ke ou di wap fè ladanl lan se li ke ou dwe fè Menm si ou ta vin jwenn lòt bagay ki bon demen si Dye ve, men sa ke ou te gentan envante de chanèl lan se li ke pou pale de li ou pa ka fokis sou lòt bagay ou pa ka bay enfòmasyon de lòt bagay se de sa w kreye an se li ke ou dwe bay se youn nan rezon ki si nou wè m monte sou chanèl lan chak mwen lage yon videyo se de lanmou ke mwen pale se de sa misyon mwen ak chanèl sa se pale de lanmou. Senpleman ke ke Bondye mete plis lanmou nan mwen menm, plis sajès, plis konpreyansyon, savwa viv ke pou m kapab jwenn pou m pataje ansanm avèk nou. Paske mwen menm k ap pale avèk nou an, si mwen pa gen lanmou, mwen pa ka bay. Se youn nan rezon mwen di sa. Donk nou konnen non m deja, so se Fils Dernal Louidor, zanmi nou, konseye nou tou nan lanmou. Se sa. Donk mwen p ap fè yon pil pale, mwen pa vin avèti. Jodi an mwen just ap pale de video mwen lage yo, de nou menm kap sipòte chanèl sa. Mwen pase di nou sensèman yon gran mèsi ke ki pap janm fini. Chak mwen monte m pap sispann di nou mèsi, m pap sispann remèsye tout moun kap sipòte ki abòne avèk mwen, ki pataje avèk mwen, ki ki ki ban mwen like, ki ban mwen kòmantè, ki ban mwen views e ki pote dè ide, dè konsèy pou mwen tou. Sinsèman, mèsi, mèsi, mèsi. Mwen renmen nou. Mwen pap janm sispann renmen nou. Ok, sa m pral di pasi pala, mwen mande a chak moun ki swiv. Videyo ke mwen lage yo kap swiv chanèl sa. De sa mwen pale yo, si tout fwa ke mwen ta di yon bagay, mwen envante yon bagay ke ki pa pote ou byen ou menm kap swiv li, ou kapab fèm konnen anba kòmantè, kite kòmantè di, di Sista, Fidlène, jan w vle, jan w santi w amèzi an, ou kapab di konsa ke men tèl bagay ou jwenn ke ou pa renmen, ke n pa gen pwoblèm paske m di nou, mwen bezwen sipò, e pa sèl kòmante, abòne ban mwen, vyouz ban mwen, like, pataje, mwen bezwen sipò, mwen bezwen de konsèy nou, konsèy nou bon. M pa gen pwoblèm nou kapab kite anba kòmantè an e si nou ta vle poze kèk kesyon tou nou kapab kite l anba kòmantè an e ke mwen menm lè mwen wè l m ap fè nou repons de sa ke nou di mwen an ok wi pale de lanmou ak pwatike lanmou ak gen lanmou nan andedan kè w so se plizyè bagay diferan. Yon moun ka bouke ap pale de lanmou so li pa gen lanmou. Li ka gen langaj pou l esplike ki sa lanmou ye, ki kote lanmou sòti, ki kote l sòti li vini nan li menm, men sensèman li kapab pa gen lanmou. Sa kapab rive tou. E gen yon moun ki kapab pale de lanmou tou, li. Li pratike l. Li fè teyori avè l men li pa fè pratik. An palan de pratik, an palan de teyori se de bagay diferan ke li ye. Eeh teyori so se yon bagay ke w ap repete l maten, midi e swa men ou menm Ou pa aktive l nan ou menm, ou pa konn kisa ke li di, ou pa konn kòman pou fouksyone ansanm avèk li, ou pa konn anyen de li. Senpleman ou just tande yon moun ap pale de lanmou, ou menm son reyèl plèzi tou, so ou kapab pale de lanmou, men se pa paske son bagay ou menm, Ou fè pratik ansanm avè l, ou pa pratike l vrèman. Men toutotan ke nou nan yon relasyon, nou fonde relasyon, nou fonde yon relasyon, so se nan lanmou an, se teyori nou fè ansanm avè l, so bagay yo ap toujou pa bon. Ou kapab gen yon mari andedan kay ou gen ou gen yon madanm ou gen yon fiyanse yon mennaj kèlkonk depi ke ou se sèl wap plede di moun nan ou renmen l ou renmen l ou gen lanmou pou li ou gen afeksyon pou li ou gen tandrès ou gen amitye pou li men sensèman se sèl sa w gen pou di moun nan men w pa janm fè yon reyaksyon Ki pou idantifye ke moun sa li menm li wè ke pou fè pratik avèk lanmou an, pou pratike l ke ou renmen l vrèman. Sa m ap di de nou pase pa la a, pa sèlman ap di yon fi, yon gason, cheri mwen renmen w, san ou menm mwen pa ka viv, mwen remèt ou tout kè m, tout vi m, se ou menm, mwen la pou ou, sèl pou m di w pale w de lanmou, kisa lanmou ye, men fè reyaksyon an ou pa janm fèl so nap toujou jwenn difikilte nap toujou jwenn pwoblèm nap toujou jwenn panik nap toujou toumante nap toujou atriste nap toujou akable nap toujou santi ke nou mal alèz nan relasyon yo paske si tout fwa ke ou di ou gen lanmou se sèl pou teyori ou fè ansanm avèl ou fè teyori ou pa fè pwatik sa map konseye ou menm ki konstwi relasyon oubyen ki pwal konstwi ki gen panse konstwi pa sèlman Fè teyori pou pa fè pwatik se pou fè pwatik ansanm avèl tou pou kapab pote bon fwi nan rela. Wi Se pa sèlman fè teyori avèk lanmou se repete entèl mwen renmenw cheri mwen renmenw mon amour mwen renmenw bebe mwen renmenw cheri tu mwen renmenw se sèl sa men moun nan ou pa janm fè yon reyaksyon ki pou demontre ke ou renmen moun nan vre paseke lè ou pa se tankou lè ou lekòl Ou pran egzanp wap etidye istwa dayiti ou rete la se repete repete repete repete lè w vin rive nan egzamen yo baw yon referans tankou yo di w 1 kristòf kolon dekouvri an ayiti le 5 desanm 1992 Kounya la yo di w pou bay en kisa ki te pase nan reny sa kisa ki te de 5 desanm 1992 kisa ki te genyen pou bay yon referans de sa ou menm annik ou pran feyè a ou mete Christophe Colon dekouvè Ayiti le 5 desanm 1992 lè sa ou menm ou di yon bagay konsa la yo di w bay preferans de sa w di an Ki sa k te pase? Kòman dekouvèt la te fèt? Ki jan de moun ki te batay pou te. Ou pa ka bay anyen. Sètifike, ou fè teyori, ou fè teyori, ou pa fè pratik. Yon, yon senp elaji m ap fè ankò pou konprann de sa m ap di w la, nou gen papa nou ki se. Letènèl dè zame. Letènèl dè zame sa li epwouve ke li fè pwatik li renmen nou, paske nan amou l, nan fidelite l, nan konpreyansyon l, nan sajès tanperans li, malgre li fin kreye nou, ke li wè ke li vle pèdi nou, l pa wè rezon pou l pèdi nou paske nou koute chè devanjil, li bay yon sèl pitit li, Jezi vin mouri, san l koule, Gesthémani, li mouri Golgotha pou nou kapab gen lavi, sètifike moun sa li epwive w ke li renmen w. Ebyen se nou menm tou de no zou, lè wap di yon moun ou renmen l fok ou fè pwatik demoutre moun sa ke ou renmen l vrèman, demoutre l ou apresye l, demoutre l ou gen lanmou pou li, demoutre l ke ou menm se. Li yon moun vrèman espesyalman ke Bondye te kreye pou te veye moun sa. Paske lè ou gen yon madanm ou genyen yon mari, so se veye Bondye baw veye moun sa. Nan tout ti vire tounen ou dwe veye l, ou dwe konnen kòman ke li ye, ou dwe konnen lè l blen lè l pa byen, lè l alèz lè l mal alèz, sa kap trakase l, sa kap toumante l, so ou dwe konnen sa. Ou dwe chèche konnen moun nan. Ou dwe chèche konpwann li. E pa di konnen moun nan se nan sèks seksyèl se sak rele konnen non. Ou dwe chèche konnen moun nan, konnen ki tip de moun ke ou genyen nan men w. Lè w konnen ki tip de moun ke ou gen nan men w, demen si Dye ve, ou ap konnen ki sa moun sa ka fè, ou ap konnen ki sa l pa ka fè, ou ap konnen ki sa l ka di ak ki sa l pa ka di. Lè w fin konnen moun sa konsa, lè sa ke ou pap ka envante nenpòt bagay de moun sa, e menm si yo ta di nenpòt bagay de li, ou pap kwè. Siw avè yon moun ou pa konnen moun nan koman ou ka fè pale de li siw avè yon moun ou di ou gen lanmou pou moun nan ou pa konnen l koman ou kapab fè pale de li len dwe konnen lòt len dwe abitye avè lòt lè sa siw konnen m mwen konnen w ou konn ki tip de moun ke mwen ye mwen menm mwen konn ki tip de moun ke ou ye mwen menm avè w nou kapab mache ansanm nan menm lanmou nan menm sajès nan menm konpreyansyon yonn di yonn konprann Il fo ke lèw nap bati yon relasyon fòk len konpwann lòt. Paske le pi souvan lè w nap konstwi relasyon yo len pa konpwann lòt konsa, tre peti bagay demen si Dye ve wap viv lwen de moun sa moun di w de mennaj ou, fiyanse w lan, madanm ou, mari w lan kèlkonk, ou rete nan panse ou panse ou doute, ou di entèl ka fèl vre. Men si w te konnen ki tip de moun ke li gen nan moun lan, ou pa tap di entèl ka fèl vre. E ou pa t ap aji pa emosyon. Kòm Labib di moun pa fè moun konfyans, men sa depan. Lè n ap konstwi yon relasyon, lwen de len dwe konprann lòt, len dwe chache konnen sa lòt renmen, sa lòt pa renmen. E pa pou di m chèche konnen sa w renmen, mwen fè yo, sa w pa renmen mwen pa fè yo, epi mwen menm sa ke mwen pa renmen se li ke w ap fè. E pa konsa li dwe ye. Yon relasyon se yonn konpwann lòt. Mwen swete nou konpwann sa ke mwen di an. Tout sa ke map di yo la, nou tande yo, sa nou vle, e kesyon nou vle poze anba kòmantè an, nou kapab poze l, enfòmasyon nou vle enfòme, nou kapab enfòme l, tout bon pou mwen. Sincèrement tout bon pou mwen. Paske yon moun kap ou kap pale de lanmou li pa gen lanmou. Li pa fè pratik avèl. Fason wap deprive moun nan li fè pratik ansanm avèl. Se yon moun ki toujou la lè gen kote ki gen kerèl li la poul mete lapè. Kote de moun ap diskite, se pa pou di se sèl nan relasyon so ou dwe epwouve lanmou. Ou dwe epwouve lanmou ansanm avèk frè w ak sè w, antouraj ou, konpòtman w, jan ou viv avè yo. Lanmou se pa sèl fè sèks, karese. Lanmou sinifi pataje tou, fòk ou aprann pataje. Lanmou sinifi espwa. Lanmou gen anpil preferans nan ladann sa fè ke e pa pou di jan ke nou se pa sèl de nan lanmou li pote plizyè tip de bagay fò kon konnen kòman pou akeyi moun fò konnen kòman pou adrese moun fò konnen ke kòman pou vini envite yon moun pou envitel nan yon bagay ou dwe gen plizyè sòt de Enfòmasyon nan ou menm ki epwouve ke ou gen lanmou. Lanmou Lanmou pale de divès bagay e lanmou pote anpil fwi lakay li. Lanmou pa pote vye fwi. Lanmou se fwi ki nòmal, ki sakre. Se sa lanmou pote. Wi, lè w nan relasyon, w ap fonde yon relasyon, depi ou konnen moun nan, w ansanm avè l la, ou pap doute de li. Ou pap di ou kwè entèl ka fè tèl bagay. Ou kwè entèl fèy vre. Sak esansyèl lan, on bagay pase yo di w men tèl bagay wap rele moun nan poze kesyon, pa fè anpil pale, oyen tèl men tèl bagay m tande yo envante, eske se vre, eske w ka ban m yon esplikasyon de li. E depi w konnen moun nan, w rekonèt li len konnen lòt, esplikasyon lap ba w la, depi w wè ke li pa konnen, wap wè. Si ou konnen l sil konnen l tou wap wè Moun ki konnenw lan ki envante lanmou pou ou an ke li pratike lanmou pou ou an ou pa dwe doute se ou pa dwe doute de li menm pa doute M swete ke nou konprann sa ke mwen di an M swete ke nou mete l an pratik. Lanmou se pa vle di ou gen yon fi ou gen yon gason wap viv nan kay avèl wap fè lanmou se sak rele lanmou non non non non lanmou se renmen lèzen lèzot lanmou se pataje lanmou se trinite Lanmou, se konpwann mwen, mwen konpwann ou, nan tout ti detay. Ou pa ret la ou ede moun nan diskisyon. Ou pa bezwen konnen kit sa k te gen rezon ak kit sa k pa t gen rezon, ou mete lapè. E si tout fwa ke ou ta yon jij, ou ta jije tou, Menm si se te manman w oubyen papa w, fanmi w te jwenn ki te nan diskisyon ansanm avèk yon moun, moun nan li menm, se fanmi w an k pa gen rezon, ou dwe di se ou pa, ou pa gen rezon. Tout sa rele lanmou. Ou dwe konn kòman pou w abòde moun. Ou dwe gen imilite nan ou menm. Paske lanmou pale de tout bagay sa yo. Si ou menm ou pa gen imilite nan ou, kòman ou kapab fè di ou gen lanmou? Se pou nou fè pratik avèk lanmou, pa sèl repete, pa di, lanmou anvayi lakay mwen, lanmou ke se djo, lanmou tout bagay. Men, èske ou menm k ap chante, yon kesyon, ou menm k ap chante de lanmou, chante chansonèt se de lanmou ou blaze sou li senpleman? Èske ou konnen ke ou menm ou gen lanmou? Èske ou fè pratik ansanm avèk? Èske ou epwouve piblik lan k ap sipòte ou nan de lanmou w ap pale de li an? Èske ou epwouve piblik la ou renmen l vre? Paske gen plizyè sòt de aksyon ou kapab de pwouve ke ou renmen de moun k ap swiv ou nan sa ke w ap fè. E nou pa zavwa moun k ap swiv ou, tout moun. Tout moun. Epa sèl pale de lanmou epi ou va fè pwatik ansanm avèl fòw fè pwatik pwatik la bon wi si tout fwa ou se yon moun ki gen lanmou sa pa anpeche ou non diskisyon ki terib ansanm avèk yon moun ke rezon se ou menm ki genyenl sa pa anpeche ke si wè pa vle gen lapè ou se yon moun ki gen imilite ki gen lanmou ki gen konpreyansyon ki gen tanperans sa pa anpeche ke ou menm ou tanpere sa ou pwan rezon lan ou remèt moun nan li epi ou menm ou aksepte ke ou pèdi. Sa pa anpeche ke se pè, sa pa di se pèdi ou pèdi sa pou sa vre non, men ou bez, ou se yon moun ki gen lanmou, ou epwouve ke ou gen lanmou, ou mete lapè. E lè w mete lapè a, ou mete lapè ak tout ou menm, ak tout kè w, ak tout lanmou ke ou genyen an. Se sa. Sa, ou pa dwe, ou si ou se yon moun ki di ou genyen lanmou, Ou pa ka di konsa, m ap soufri, mwen grangou, ou di w gen lanmou, mwen konnen ke ou genyen mwen vin bò kote w ou ta ka pataje avè m. Ou pa ka di w lanmou pa di pou w al pataje sèks seksyèl avèk moun sa w genyen an, pou w al pataje l se sa ki pou epwouve ke pou moun di w gen lanmou. Non non non non. Lanmou pa pale de sijè sa, de tèm sa. Lanmou pale de tèm sa, se sof si se mari w. Dans tel le cas, nou marye, nou fè yon sèl chè, yon sèl kò. Li nan nesesite, nenpòt lè li nan nesesite choz sa, ou dwe bay li. Ou pa dwe fè chich avèk mari w pou di sa se mari w. Men se pa pou di ou menm, ou genyen choz sa, Ke ki nan kòw la, ou mache fè sòv l ansanm avèl se sak rele lanmou, sa pa rele lanmou. Sa pa rele lanmou. Ala m paka di w m pa vin pou sijè sa, m paka di w kisa sa w fè a sinifi, men sa pa rele lanmou. Se kòm se de lanmou map pale, mwen dwe trete lanmou ladan l. Sa pa lanmou. Ou menm a ou menm kap swiv video sa ou ka poze tèt ou kesyon oubyen ou ka fon imajinasyon, kisa ke lè ou menm ou jwenn de moun ki konsa, se konsa ke ou trete lanmou paw la, se pataje chè w, Se sa ou menm kap fè sa imajinasyon sa rete a ou menm kesyon pèsonèl ou di ou se ou menm ki genyen lanmou fòk ou epwouve fòk ou dantifye sa lanmou pa yon bagay ke nou dwe inyore lanmou pa nan inyorans lanmou pa nan tripotay lanmou pa nan bouyi zen pote ale pote vini Lanmou se viv len ak lòt. Lanmou yonn pou lòt yonn pa dwe kraze lòt paske nou pa asasen. Si ou gen lanmou pou mwen, mwen gen lanmou pou ou paske se ap kraze non li pa bon. Donk se enfòmasyon sa mwen te gen pou te fè pase. Mwen di mèsi ak tout moun ki tap sipòte m, ki tap pataje, kap swiv mwen pa bliye. Ke Bondye beni nou, ke Bondye akonpanye nou, ke Bondye fè nou konpwann kisa k rele renmen, kisa k rele lanmou. Nap wè nan lòt video ankò si Bondye vle. Mwen renmen nou, m pap janm sispann renmen nou. Pa bliye pataje, ban mwen kòmantè, ban mwen vyouz, ban mwen like, ban mwen abòne avèk chanèl lan, Lanmou Show Production. Nap wè nan lòt video. Tchaw. Pa kitem mande tout, banm.